Avèk Real Madrid anpil moun te wè Vinicius Junior te bese konsiderableman. Gen moun ki t ap di eske Vinicius Junior e li menm e Vini m ap gade a la a e se Vini mwen te wè pandan ane e 2000, 2018, 2021 an. Bon Vinicius Junior ki t ap kraze defans, Vinicius Junior ki t ap mande dyèl, enben Vini pale wi papa. Vini di ke. Pou la premye fwa l va jwe yon konpetisyon pou peyi li ki se Brezil. Li di tout moun konnen ki sa koup di mond nan li menm li reprezante pou tout jwè oubyen pou tout jèn jwè ki yo menm gen objektif an pou yo avanse. Li di nan dènye lè yo nan liga a li t ap sibi anpil aso. Anpil jwè e defans advès yo pat vle wè li menm ansanm avèk Rodrygo. Li di tout lide yo oubyen entansyon yo se pou yo te fè l mal. Li menm ansanm avèk Rudy Gougouz. Li di se yonn nan rezon tou li ta dwe anpil pridans pou li menm li pa ta deyò nan mondyal la. Li di tout moun kapab konprann ki jan emosyon an ye lè yo rele w nan seleksyon pou al defann koulè l. Koulè seleksyon li di son bagay ekstraòdinè Li di, Ebyen, nan liga a, anpil moun pa t fokalize sou lòt moun lè yo pwa, lè Real pwal jwe ansanm avèk yo, se sou Vinicius Junior, dèfwa Rodrygo, se 2 moun sa yo ki plis e nan tèt yo pou yo fè mal. Li di, rezon sa a, li te oblije ap jwe avèk anpil prekosyon. Li di, dèfwa, e fòk ou pridan. Li di, Se vre, e nan yon ekip, yo toujou ap bouske moun ki pi kosto a pou yo mete pwoblèm sou li. Li di, li raple li lè Neymar t ap jwe anndan ekip Barcelone nan, e li te sibi anpil mal nan peyi Espay. Li di, Tou kòm tou Cristiano Ronaldo pou Real Madrid, se moun ki te sibi anpil altèkasyon, swa agresivite oprè de lòt jwè yo, Men li menm tou ki vin ap pase menm moman. Li di tras li se tras yon nèg tankou Neyima li swiv e ki fè li menm li nan dimansyon ke li ye a. Vini kap pale, li di non sèlman tras Neyima, men tou konsèy Karim Benzema yo ede l anpil pou evolisyon jwèt li e nan dimansyon ke lap jwe la. Li di rezon sa a ki pèmèt li menm li t ap fè pridans nan Liga paske l te wè anpil mobilizasyon pou ke yo te kapab demantibile li e eskive li de Mondyal la, ebyen li menm li t ap fè pridans paske Mondyal la li trè enpòtan pou li e jwe yon Mondyal ansanm avèk Brezil sinifi anpil bagay pou li e li menm li toujou di sa e genyen yon nèg tankou Neyma ki toujou ap konseye li pou l fè pridans e li di Neyma toujou di li. Lèw sou tèren, jwè advès yo, yap pwovokew, yap chache fè dè fot sou ou, li di met nan tèt ou se yon bagay ou gen anplis ke yo, yo pa gen. Se sa e Vini di Neymar toujou konseyel. Li di Neymar e ki se koekipye li e nan seleksyon an, li di Neymar toujou di li e met nan tèt ou lè tout jwè ap chache pou yo pwovokew, pou yo metew atè, pou yo baw, metew sou chòk, Li di se met nan tèt ou gon bagay ou genyen yo pa genyen ki se e fò ou pi fò pase yo. Li di pa gen lòt mwayen pou yo joje kapasite ou pou yo joje mantal ou pou yo rann ou fèb. Li di se fason pwovokasyon sa yo y ap chache pou ke yo kapab jwenn feblès ou. Li di met li di se lè sa a tou pou konsantre ou E pou fè bagay yo pi byen nap pale la de Vinicius Junior li menm kap pale e pandan dènye match yo e ansanm avèk Real Madrid li di anpil moun wèl pat ale nan duel yo li di dèfwa lè yo bal balon li oblije repouse yo oubyen retounen yo an retrè paske li estime jwè yo sè dènye tan te trè agresif anvè li, e li menm lan li tap chache wè nan ki mezi li te kapab evite e pou l pa rate gwo randevou sa a ansanm avèk e 5 etwal la, n ap pale de la Seleçao e ki fè li menm ou pat wè l nan dimansyon ou wè l la. Li di koulye a la a, laglwa li rive e yo gon bèl efektif e yo menm rèv la Li dwe sone fò kan Brezil li vanse vè lavan, yo gen anpil moun ki kapab poze anpil pwoblèm e yo menm koulye a la li di l konsantre li sou la seleksyon brezilyèn de foutbòl pou koup di mond lan. En pwen sètou se yon nèg tankou Vinicius Junior li menm ki t ap pale nan dènye match yo li di sètou sitou dènye match yo avèk ekip Real Madrid li di gen de fwa l pase move moman e mesye yo manje l nèt agresivite e trè e vijilan anvè li, li di sa yo te ba l posibilite pou l te jwe avèk anpil pridans e li pa t tèlman ale nan dyèl yo, li pa t tèlman al chache pwovokasyon yo paske l konnen li te kapab rate Mondyal la avèk malvèsite jwè advès yo, li di tout moun te kapab wè nan match yo tap jwe e a dènye match yo tap jwe avan yo menm an yo kite peyi Espay an sitou kont Cadiz la tout moun te wè kisa Rodrygo li menm an li tap sibi e se 2 moun sa yo daprè Vinicio e ki te plis sible anndan ekip Real Madrid la, se sa mesye a li menm li di. Gen Rodrygo Goes, men se sa li menm ki pale tou. An palan de Vinicius Junior, men Rodrygo, men se sa li menm ki pale. E dènyèman li te pale de fyète li genyen pou l jwe ansanm avèk Brezil. E pi gwo rèv li E ansanm avèk ekip Real Madrid la li te di se ranpòte Lig dè Chanpyon e bagay ki fèt, men li di tou e koulye a la e li fokalize li sou koup di mond lan ki se e konpetisyon sa li menm li dwe e li vle genyen ansanm avèk le Brezil. E nap pale la de yon nèg tankou Rodrygo e li di lè lap jwe e pou ekip li li toujou vle e fè 10 diferans lan. Li toujou vle fè diferans lan, toujou vle montre jwè ke l ye a, toujou vle montre l enpòtan anndan ekip an li menm li jwe pou li. Li di se sa e ki prensipal objektif li. Li di pou koulya la a, yo fokalize yo sou sa ki gawe ansanm avèk mondyal, 1 pwen sètou e Brezil se ekip ki byen pozisyone. Li di menm si yo pa favori, E menm si le Brezil pa favori men li di dè fwa Brezil konn chanpyon se pa favori a ki bal genyen e koup di mond lan. Li di men yo menm yo fè pati dè seleksyon ki kapab genyen koup di mond lan si tout fwa yo òganize yo tout bagay ale byen li pa enposib pou Brezil chanpyon. Yo te mande l ki defansè ki pi difisil pou li. Li di, moun ki pi difisil pou li a se Antonio Rudiger, jwè ekip Real Madrid la, e Alman an ki ap jwe anndan ekip Real Madrid la. Li di jwè sa a, lè w resi kite l dèyè, se yon bagay ki ekstraòdinè. Li di se yon jwè ki difisil pou pase, n ap pale de Antonio Rudiger e li menm tou, li di li ta renmen elimine, li ta renmen jwe kont Almay e se yo menm, Brezil li ta renmen elimine. E la man Crafoart nap pale de la seleksyon almand de football. Men jodi a la misye a li menm an li bay referans li nan sa ki gawe ansanm avek football. E li di ke e li gen e preferel nan sa ki gawe ansanm avek football. Premye moun nan se yon neg tankou e Pele. Li di Pele se moun ke li menm li apresye kom idol. Epi lòt moun nan se Cristiano Ronaldo, Neymar, Luka Modric, Karim Benzema. Se moun sa yo oubyen se sou lè pa de moun sa yo yon nèg tankou Rodrygo Goes l ap mache. Li mache sou pa bon moun. Lè w pran yon nèg tankou Pelé, lè w pran yon nèg tankou Cristiano Ronaldo se moun ki gen Anpil lan espri de motivasyon, lè w pran yon nèg tankou Neymar, bon, menm si Neymar yon ti jan mi wo mi ba, e Luka Modric, Benzema, li di se tras moun sa yo l ap swiv, e se moun sa yo ki fè moun li ye jodi a, li kòmanse rantre nan istwa foutbòl, n ap pale de ti Rodrygo, Goes, anpil moun koumanse renmen E depi w wè Real ap jwe la a, anpil moun ap di kilè mesye sa li menm an lap rantre nan match foutbòl, nap pale de entènasyonal brezilyen an ki se Rodrygo Goes. An nou salye kèk zanmi ki yo menm deja ansanm avèk nou. E Paulinus nou salye w, Diverso e ki di pou nou pale de Ronald Araujo e pa gen pwoblèm e Canes nou salye w, ki lòt zanmi ankò, Ronus bon bagay nou salye w, nou espere Poutan zanmi sa yo, yo menm yo anfòm. Koulye a nou pral pale de Neymar e kote yon gwo e lejand brezilyen fè yon deklarasyon sou Neymar la a e nou pral ba w deklarasyon l pran, li fè la a sou yon nèg tankou Neymar Junior lidè ekip Brezil la pou koup di mond sa a. Anpil moun mize sou Ney e pa rapò ansanm avèk eta de fòm ni pandan sezon an avèk ekip Paris Saint Germain an e anpil moun mize sou mesye sa. Eee Eske ou panse Vinicio ak Rodrygo ka pran ban? E nou pral reponn kesyon sa talè. Gen anpil jounal k ap pale la de bagay Vinicius Junior avèk Rodrygo a. E pa gen twòp gwo chans pou mesye sa yo non daprè jounal yo. Nou pral ba w ki jounal ki di sa pou nou pa di se mwen. E Neymar. Genyen e mesye sa li menm kafou tout moun konnen depi ou di kafou de ki moun wap pale mesye sa ki pale de Neima dènyèman se te e Romario ki te pale ki te di ke mesye sa te di ke si tout moun jwe e sou tout jwè Brezil yo jwe pou Neima pandan mondyal la Brezil kapab chanpyon Sa a se Romário ki te pale konsa. Li di pandan Mondyal 2022 sa a, si tout jwè Brezil yo deside pou yo jwe pou Neymar, Brezil genyen anpil jwè, anpil kapasite pou l chanpyon nan Mondyal la. Sa a se te pawòl de Romário. Ebyen jodi a, e genyen mesye sa a ki pale, n ap pale de Cafu, li di avèk Neymar nan fòm nòmal li nan Brezil, e ki de trè bòn, Brezil genyen de trè bòn chans Pou li menm, li genyen koup di mond lan. Sa a se yon nèg tankou Kafou k ap pale. Li di, pou eta de fòm Neyma li menm l ap jwe e pandan sezon an ansanm avèk ekip Pari Sen Jèmen an, si tout fwa mesye a li menm li rete nan trè wo nivo a l ap jwe ekstrèmeman byen nan mondyal la e Brezil gen anpil chans pou ke l kapab ranpòte sa ki gawè ansanm avèk sizyèm etwal li E nan sa ki gawe ansanm avèk koup di mond kap fèt la se kafou li menm ki voye ti mesaj sa pou motive seleksyon brezilyèn nan ki pwal patisipe nan sa ki gawe ansanm avèk mondyal sila. E nap di w e brezil e ki sètènman fè pati ekip ki favori yo. Nap di w selon sondaj yo, yo bay 3 ekip favori E se Argentine ki an premyè pozisyon, Brezil an dezyèm pozisyon epi gen Lafrans li menm ki an twazyèm pozisyon. Yo di sa k fè yo mete Lafrans lan selon jounal Marca, se paske Lafrans li menm se chanpyon an tit, yo oblije mete li men si se pa t pou sa, Lafrans gen lè pa t ap nan tòp twa ekip ki favori pou mondyal k ap fèt nan peyi Kata 2022. Eeeee Bob wè eske Argentine gen moun nan ki blese wi Argentine genyen Giovanni avan koup di mond nan ki blese genyen e kòman lòt la rele la Nicola Nicola Gonzalez ki li menm an blese e Joaquin Correa Jwè ekip Inter de Milan ki blese. Sa vle di Ajantin nan, e apa de Giovani Lo Celso avan lis la te pwal soti, mesye sa li menm li te gentan anonse fòfè, men gen de jwè se an plè, an plenn antrenman, yo menm yo blese tankou yon nèg tankou Joaquin Cuera ki te jwe e dènyèman pou yo, epi genyen yon nèg tankou e Nicolas Gonzalez, de mesye sa yo ki fòfè e nou pwal ba w pa kilès yo ranplase yo.